Bonjou tout moun, mwen se Hermione Sidney, mwen se patisipan nan Lekòl Sonia Pierre Premye Edisyon ann Ayiti. Se tout yon plezi, yon lonè pou mwen pou m se youn nan patisipan ki ap benefisye de kalte pwogram sa a. Mwen pa kache di nou mwen aprann anpil bagay, gen de entèwogasyon mwen te genyen mwen menm pèsonèlman. ke mwen jwenn repons avèk yo. Tankou, ou imajine w, ou fè anpil kou istwa, ou ap gade, ou di w ap milite, ou antre, ou ale nan òganizasyon feminis, men ou pa vrèman ka sitiye w nan yon pwen. Avèk lekòl lan, m vrèman konprann vrèman de kwa il en est du mouvement et de tout, m kapab sitiye m nan yon chema. E mwen pa fache di nou, ke m pa jwenn mo vrèman pou m eksprime kontantman m, pou m eksprime kòm si tout sa mwen cheri, tout bagay ke mwen fè sentèz sou yo tou, paske gen anpil enfòmasyon, se rive fè sentèz pandan yon tan, rive jwenn fanm ki pataje menm ideyoloji avèk ou, ki wè bagay yo tou diferaman, kapab konfwonte lide yo epi avanse, se. Se yon trè bèl eksperyans pandan retrèt sa. Ou kapab resere boulon ou, si kote ou te lache, ou kapab remete bòt lan, relase bòt lan pou n kontinye batay lan ansanm pou byennèt fanm avèk tifi, byennèt kominote nou tou.

Otonomik la, wi. Nan pèspektiv politik pou nou menm nou ka di tèt nou, nou pa oblije genyen de seri de moun k ap finanse nou pou yo ap di nou men kisa pou nou fè paske nou gentan gen kalandriye pa nou. Men e sa k fè otonomi an, si nou gen otonomi an l ap pi bon pou nou. Kounye a la, si nou vle fè aktivite nou, nou pa gen moun ki pral di nou men kòman pou n fè l men kòman pou n fè l, n ap ka fè afè nou. Se yon eksperyans anpil anpil moun ta dwe fè, se yon eksperyans ke anpil lòt fi parèy mwen ta dwe fè. Youn nan konsèp ke lekòl lan pwone anpil se dekolonyalite. Anpil fwa, nou ap fè, n ap milite, nou gen anpil bagay n ap ofri, men nou pa rann nou kont ke n toujou sou pwa kolon yo, ke n toujou ap aji pou n kontinye opresyon sa ke nou te viv lan nan pase a. Anfèt, dekolonyalize se rejte tout atitid, tout sa ke kolonizatè yo te pote pou nou. Nan fason nou ye, nan fason nou abiye, nan fason nou manje, nan jan nou wè bagay yo. Tankou yon egzanp konkrè m kapab bay, di ke si yon moun gen cheve grenn, cheve krepi, li pa gen bon tip cheve, kòmsi cheve l pa bon ase. Lè w ap dekolonyalize, lè w rantre nan yon pwosesis konsa, se aksepte chak moun. jan yo ye, san pa, san w pa gen yon referans blan, san w pa gen yon referans, yon referans kolon, yon referans moun nou te pran, yo te fè nou kwè ke ki te bon an, ki te modèl tipik moun nan. Paske a la baz, travay yo a, se te fè dezimanize nou, se te montre ke nou pa t moun, se te montre nou se de sovaj, epi yo menm yo te moun, tout sa n ta pral fè pa la suit, se. Chèche sanble avèk yo. Si w rann ou kont ou toujou bezwen lise cheve w jis paske ou bezwen pi bèl, jis paske ou bezwen cheve w, ou bezwen parèt byen bèl, se ke ou rantre nan yon chema kolonyalis. Sa vle di, ou dwe aksepte cheve w si l se yon cheve 4 se, si l se yon cheve grenn, aksepte l san w pa mete texturizer, san w pa mete liz pou fè l. Si w vle fè sa. Paske ou jis vle chanje look pou yon moman men ok men si ou vle si ou wè ou nan yon chema se sa pou fè menm pou santi ou bèl si yon moun pa konsa li pa bèl pou ou fò ou gade regade tèt ou po ou pa ase klè ou pa ase po ou pa bèl po ou twò nwa tankou depi ou wè ou nan chema sa yo regade paske se tipikman semans kolon yo te simen nan lavi ou ki ap kontinye pote fwi anpil fwa nou aprann ke opresè yo moun ki te oprese yo vin de opresè. Nou menm nou pa vle vini de opresè, nou pa vle vini de moun ki ap kontinye repete sistèm nan, men nou vle dekolonyalize tèt nou pou nou kapab viv pi byen, pou nou kapab ankre nan kominote nou e fè pase yon mesaj chanjman e kontribye menm pou chanjman sa. Mwen reyalize ke se nan tout ti de. batay nan lavi nou, nan tout ti aspè, nan fason nou manje, fason nou pale, fason nou gade moun, vizyon n gen de mond lan, tout sa yo li rantre ladan. E apre anm lekòl lan, mwen kòm mwen te kòmanse fè l deja, mwen pral kontinye mete aksan sou chak sa m ap fè, chak sa m ap di nan rapò m avèk lòt moun, kòman m kapab aplike tout sa ke m aprann nan lekòl lan pou m pa repwodui chema kolonyalis lan. Anfèt, mwen konnen, mwen konsyan, jodi a, si fanm yo kontan, si fanm yo alèz nan sosyete a, se ke sosyete a li menm l ap yon sosyete ki alèz tou. Depi fanm yo, ti fi yo alèz, byen, sosyete a ap byen paske an n dakò, batay lan pa ka rete kanpe paske se yon batay kif kif e nou menm nou dwe kontinye fòme tèt nou pou n fòme lòt moun.